Gen pou l mouri. Janm wè la boss la sanble pral mouri wi. Menni wi menni wi poukisa n pa bann fè. Mèt do nou menn non oo. Men son bagay map diskite ansanm avè nou. Men sa nap fè. Se pou n degaje nou pou n al chache yon moun ki pou vin pran swen boss la. Kidnap!

Dedes, yon ti prensip m ap ba ou. Wè, menm lè s on enkoni k ap parèt ou pa gen kontwòl li, pa fè atanta sou moun nan konsa. Gen kontwòl moun anndan. Bòs Jap, m di misye kanpe l va obeyi. Ok. Moute nou menm.
Nan fò ou rete? Non. E poukisa? Ok. Mwen m se Jack, m se bòs tout nèg sa yo, forè a pral sou kontwòl mwen. M bezwen kèlke nèg brav ki pou kanpe nan do m.
Nan do w? Do w kase pou te de twa nèg? Mwen te pale jodi a bòs la. Zanmi!
Mesye, m pa vin la pou m pale avè nou.
Mesye, e nou wè

M wè wap di nan kòman kòman sa m pa konprann. Ou pwal met grenn nan mounda w e pa nan mounda m ok. Sa vle di ou kanpe la ou pa sou ede bòs la ankò. Siw te santi ou patap ka rete epi ou te tou swiv Jack. Pa gen moun ki fòse w kanpe la. Sim tap swiv Jack m tap fèl wi. Ebyen kisa kisa wap fè la. M di nou se nou menm ki pran angajman pou nal dèyè yon moun ki pou vin bay bòs la swen kounye a w di nap. Marthe, Fò m di w yon grenn bagay. Mwen k rete la, m pa egare non. Si tout fwa, bòs la revini, m pa la, e vin k ap ranje wi. Si li jwenn mwen la, vi m p ap ranje non. Ou pa konn sa? Tale, tale, tale. Kite bòs la anndan pou l mouri, pa vre? Exactly. Tale Tracy fem konprann ou. M pa konprann ou menm non, sou ki bit ou kanpe menm?
Sou bi lajan.
Enben, ke ou al kòm ou te di konsa ou konn kote lajan bòs yo, bòs la ye, ke ou antre anndan ou al pran lajan bòs wap vire moun nan ou ale pa gen moun kap enpeche w pa gen, ou panse mwen m avèk Michou ka ansanm avèk lòt medam yo la ka enpeche w pran l? Pa gen moun ki pou enpeche w pran l la non. Map tann moun. Medam nou pale twòp, nou pale twòp m di n se mwen ka bòs. Mwen ka bòs, dayè se yon gason ki fè sa wè ou gen stil pou sa. E mwen k pou bòs.
M jere tout bagay. E pa tout lanèt gen foli bòs. Tout gen foli bòs. Ou vin jwenn mwen la Michouka. Tracy vin jwenn mwen la avèk Michouka. E alò?
Valè antrepriz moun antre ladan yo. Ou la depi tan syèk epi yon lòt moun, yon lòt moun ki fèk parèt devan. Tale, tale, tale, tale. Wè la ou pa nan antrepriz la, tande cheri. Ou pa nan antrepriz. Nan antrepriz, e prèske menm jan.
Tout koukouj klere pou je ou la. Si ou vle vole, vole, pa gen moun k ap enpeche ou. Tout otan ou kapab la, tou pwofite. Pa gen moun k ap enpeche ou. Ou panse lè bòs la geri, li sou de pye l, ou panse kaka sa w ap fè la w ap ka fè l? Koute byen, mesye, konprann ou pa konprann lè yo pale avè w.

Lavi ou lanmò. Se youn se youn pou l toujou ye. Sa w deside. W ap nan dope oubyen.
M pa gen nan plan m te manyen zam menm ditou non. Paske se de twaj m vin fè isit la.
Ok. Bon m di w yon bagay. M ap tande w. Lè yo di w A, kisa w tande yo di w? E a la m pa lekòl. Ou paka menm a avèk mwen la. Wap nan dom? Wi ou non? Wap nan dom? Wi ou non?